Bonjour sa tout moun, kòman nou ye? Bon retour sou Palmi, sa kap tande mwen sou News Edi, jodi a se lundi, lundi 25 mai 2026 e nou vin pale ou de batay ki genyen sou budget nan Sena, budget de réconciliation nap pase, nap pale de koze lajan. Senatè républicain yo ki trouve yo nan ti soulye yo sou ansanm de pwen. Lajan ke administrasyon Trump la ta vle ki poze pwoblèm. Premyèman, gen yon koze, tande byen, 1 milya 800 milyon konpansasyon y ap chèche. 1 milya 800 milyon konpansasyon, yon kòb ki ta, ke yo ta sipoze lage nan Trump, ke l ta gen pou l separe bay alye li yo. Alye ke li di ki ta viktim, kòmkwa lè l pa t prezidan, kòmkwa se de moun ke yo ta pèsekite. Men sa ki pi grav nan dosye sa a, sa ki pi grav nan koze 1 milyon 800 mil lan, ke yo rele anti-weaponization, yo di kòb sa a ta pral gen pou yo peye moun ki te menm atake le parlement le 6 janvye. Alaverite, gen anpil senatè ki move kou kong ki pa imajine, pa bliye ke moun sa yo, yo te atake enstitisyon, le Parlement, e ke pou moun sa yo jounen jodi a, y ap pale de kòb nan fon Leta a wi. Sa n ap di la a, ap diskite nan kad sa nou rele bidjè de rekonsilyasyon. E pa bliye nan kad bidjè de rekonsilyasyon sa a, fòk nou di w ke e nèg yo gen entansyon ogmante lajan, e tèlman gen bagay lajan pou sa n ta rele mouvman depòtasyon. Yo gen sa kòm e kòm objektif tou. Donk an nou di w nan nan bidjè de konsilyasyon alaverite nèg yo ap diskite yon bon valè kòb pou finanse sa n ta rele CBP one anfèt, an di sekirite sou fwontyè a. Men kòb tou pou bay Immigration and Custom Enforcement, ice, nou konnen ke demokrat yo pat vle bay kòb sa nan kad de sa n ta rele yon bidjè nòmal, yo menm y ap tante fè sa atravè bidjè de rekonsilyasyon. Men gen anpil lòt kesyon tou, gen kesyon militè, paske jounen jodi a, fòk nou dakò ke Lèzetazini kraze yon ansanm de resous ke l te genyen lè l chwazi al batay avèk Iran. Kesyon lajan sou kòb Iran, kesyon sekirite nasyonal, kesyon fwod, avèk lòt depans ankò. E, donk, an done tèm, se yon gwo pakè politik, men ladan li, e, genyen sa n ta rele de remèd anmè, ke anpil repibliken pa vle bwè. M te pale nou de 1 milya 800 milyon, e pou peye moun Kòm kwa ke yo di ke e ki de alye de Trump ki ke yo ta fè ankèt sou yo, ke yo menm ke anfèt ke Donald Trump konsidere se ta pèsekisyon moun yo sa si. An men lòt kesyon ankò ki pwoblematik e se koze yon milya de dola, yon milya de dola pou nan kad sa nou ta rele An di pale, Donald Trump nou konnen depi lontan kap pale li vle fè yon bal wonn, yon gwo pale 17 otè an ò, bagay sa bagay tèt chaje e donk li te vle pou yo vote kòb sa pou li. E anpil repibliken pa bliye ke yap kap chache pwoteje blak yo, di ke yo pa panse ke moman an pwopis pou yon bil konsa. Humm e dotan plis Palemantaryen nan ki pou verifye si tout bidjè rekonsilyasyon an respekte sa n ta rele depans e revni, donk yo panse ke konstriksyon kay la pa rantre nan kad depans e revni. Pa bliye depi w di bidjè de rekonsilyasyon, se yon bagay ki pou pale de depans e depans e revni. Donk e. Men fò n di w ke di kote de chanm depite a, yo menm yo ta vle vanse rapidman. W ap remake lè w ap vote, li pi fasil pou fè chanm depite a vote. Ou konprann? Piske nèg sa yo, yo gen mwens enfliyans, ou ka ba yo presyon pi fasil. Men sena a, e se la twòkèt la toujou ye, e donk li pa osi senp jisteman. Donk, veritab batay la nan kad bidjè de konsilyasyon sa a, se onivo di sena a. E dayè, nou konnen jounen jodi a, Pa bliye ke Donald Trump fè de, li fè plizyè edmi, li fè plizyè edmi nan chanm depite a, menm lòske li ta sipoze gen yon majorite ki pou pase vòt fasil, donk li vin fè l difisil piske l ap atake de anpil repibliken ti lis se yo e ot ankò lòske y al nan primary, donk nèg sa yo, nèg sa yo poze, yo gen pou yo fè nenpòt 7 mwa la ankò, 7 mwa sa a, 7 mwa sa a jisteman yo genyen pou fè l tounen yon veritab e Calvin. Donk, konprann byen, si bil sa a pa pase, finansman ice, ki pa yon pwoblèm pou nouzot, lè imigran, paske y ap pale de finansman ice, de finansman ice, y ap pale de detansyon, konstwi prizon, e, donk, donk, kèlke pa, pwoblèm ke le fè bidjè a poko ka pase a, nou panse ke se, se tanmye jisteman, e pou kominote imigran yo. Donk, e yo genyen je kwa jiska nou nan mwad me, jwen, jiyè, an out yo ta sipoze al nan resès. E donk yo gen 2 mwa la pou yo ta degaje pou jwenn yon akò. San konte nèg yo gen pwojè pou yo ta vote yon twazyèm bidjè de konsiderasyon. Paske sa pou konprann la a, nèg yo gen yon mache prese la a pou yo ta gentan fè yon bagay paske bidjè de konsilyasyon apati de mwad septanm Je kwa pap. Lè w antre septanm, septanm oktòb ou antre nan yon nouvèl ane fiskal pap ka genyen l. E je kwa m panse disi septanm fò yo ta jwenn avèk demokrat pou vote le bidjè an swa. Sa se pral yon lòt bagay. Sa se pral yon lòt bagay. E eske pral gen yon lòt shutdown? E an nou di sa se yon lòt istwa e n ap genyen pou nou swiv sitiyasyon sitiyasyon sa a, men pou le moman an n di ke administrasyon Trump lan ki vrèman nan movèz posti pou l ta menm jwenn kòb pou fè avanse sèten priyorite. Sèten si ke nou konstate Jounen jodi a, fò yo fè ankèt sou sa. Nenpòt ti evènman ki pase nan Mezon Blanch, misye di nou wè e pase m pa kon sika la. Sak pase nou e m te wè nan nouvèl sak pase dènyèman an. Moun fou kap tire yo gade yo wè son pwoblèm mantal e yo di misye te konn abitye vini deja nan Mezon Blanch ebyen misye gentan di men ni men sa m tap di a nou pa gen sekirite se kòm kwa a chak fwa gen yon bagay devan Mezon Blanch misye avanse l kòm pwen pou l di ke fòk yo ta ba l yon milyon dola pou ballroom nan kòmkwa m ta di w ke se ballroom sa ki pral fè gen ensekirite paske pwoblèm nan ki genyen la se ke nan koze ballroom nan yo bloke l lajistis yo di paske li te vle fè l avèk de fon di sektè prive ebyen gen de gwoup ki trennen l lajistis ki di sa sa p ap ka fèt donk se sa k fè kounye jounen jodi a l t al dèyè pou l wè si l te ka jwenn kòb la nan palman an li pa ka jwenn li li pa ka jwenn kòb la nan palman an nan moman m ap pale avèk ou la E li still jisteman an difikilte pou l itilize de fon di sektè prive puiske yo atake l sou baz sa a ki pwoblematik lòske leta fè chwa pou l pran lajan nan men moun di sektè prive donk yo panse ke li kapab yon pwoblèm jisteman sistèm demokratik la nan sans ke sektè prive sa a ka mande kot kòb li a pase ok So guys nou te vle pote update sa a pou ou ret branche n ap gen pou n tounen talè ok.